Bonjou bonswa depi nou wè vizaj sa nou konnen ki kichòy a ki pote nap kontinye avèk kou psikanaliz an kreyòl la jodi a nou pral pale w de lagè e nou pral di

plizyè eta e Freud pral pran egzanp de premyè gè mondyal la te gon britalite ant yon pakèt leta ki pote non leta kretyen, leta sivilize e moun sa yo pral ap fè de bagay ki pat janm fèt nan listwa limanite. E answit, psikanaliz la pral esplike tou kòman yon pakèt gwo pèsonalite ki se egzanp nòmalman pou anpil moun, kòman lagè la pral transfòme yo an monstre. E psikanaliz la pral di presizeman poukisa fenomèn sa yo pwodui. Se yon fason pou nou retire tout desepsyon ke nou te genyen nan tèt nou. Paske m panse ke gen anpil moun ki choke lè y ap wè de aksyon orib k ap fèt nan lagè. N ap fè yon ti remonte avan avan peryòd 1914 ki se dat premyè gè mondyal la. N ap monte dan lantikite, te toujou konn gen lagè. O Mwayennaj, te toujou konn gen lagè. Men, te gen prensip. Moun yo pa t konn ap tiye sivil la. Okontrè, lè pa egzanp nou pran ka ann Ewòp yo, lè on chevalye nan lagè, li gen advèsè li ki tonbe ki hors d'état de nuire an, yo pa acheve l. Donk yo pa tiye ni fanm, ni timoun, ni medsen, ni sivil, an gwo. Men, Premyè Gè Mondyal la te orib anpil. E nou konn sa k te pase menm ann Almay, gen yon pakèt detay, m ta swete nou al li yo Yon pakèt moun yo te mete nan chanm a gaz yo te detui e antre leta a leta tou yo pat epanye sivil. E se menm fenomèn sa a nap wè aktyèlman la a nan gè ki egziste antre Izrayèl e Gaza, ann di Palestinyen ki Gaza yo, Se menm fenomèn sa a ki egziste antre gè k ap fèt antre Larisi e Likrèn nan e se menm fenomèn sa yo k ap pase antre gè k ap fèt nan gè k ap fèt antre Iran e Etazini. Sa yo pa twò diferan. Donk, n ap kòmanse pa premye pwen an. Ki sa k esplike ke de moun ki ta de pèsonalite moral, de moun ki soti nan peyi trè sivilize, y ap komodite an nou di yo se otè entèlèktyèl de yon pakèt zak kriminèl k ap fèt e yo ankouraje l la. Donk, yo poze l menm aksyon sa yo. Si nou ale nan menm Premyè Gè Mondyal, gon pakèt moun ki te swadizan de bon egzanp, y ap pran pozisyon, y ap detui moun, e yo fè l apati menm de la teyori. An nou di ke menm lasyans te kontribye ladan. Si nou pran antwopoloji ki chita dèyè teyori Gobineau a, inegalite des races humaines nan, li kontribye a dezimanize moun nan, a detui moun, paske li bay yon pretèks pou di ke lòt la li enferyè, lòt la li se dyab, li se satan, yo kapab detui l. Donk, ann antre nan nannan sijè a, britalite ki egziste nan peyi sivilize sa yo kay moun ki nòmalman nan peryòd de pè, ki se de bon sitwayen. Kisa ki fè ke yo tounen de monstre nan peryòd de gè? Donk, psikanaliz la, li pral pran egzanp de pulsyon kay moun yo. Nou konnen ke yon etre humain, li franchi plizye etap pou l devlope. E nan faz de devlopman yo, jeneralman, li refoule yon pakèt ostilite ki gen rapò a egoyis, avèk mechanste lakay li pou li vin sivilize. Donk, pulsyon ki gen rapò avèk mechanste yo, egoyis yo, kriminalite yo, li oblije refoule yo. Men, an menm tan, èske le fèt ke nan etap de devlopman moun sa, li franchi tout etap sa yo, li refoule yon pakèt pulsyon dostilite, pou l vin yon swa yon pastè, yon òm de legliz, swa yon bon sitwayen. Eske le fèt ke moun nan rive nan nivo sa, nivo de devlopman sa, sa vle di ke se fini yon fwa pou tout, se yon moun akonpli? Fò nou di ke se pa evidan pou yon moun ap swa refoule, swa siprime, swa menm chanje kontni dobje satisfaksyon l paske Prensip de plezi la, li pa koresponn avèk sa lalwa di, li pa koresponn avèk sa sosyete a mande. Donk se pou dire ke èt imen an, li franchi etap sa yo, malgre li menm.

Misye ekri atik sa an 1915, misye pral di nou ke menm lè yon moun rive nan dènye nivo devlopman, m kapab di, sosyal ak psikolojik li, kote ke li parèt yon moun ki yon bon sitwayen trè sivilize, menm lè l rive nan nivo sa yo, Nou pa gen tout garanti ke li pa ka retounen nan faz ki te avan yo. Misye di ke ou pa ka konpare yon moun avèk yon, pa egzanp, yon mezon. Pa egzanp, ou achte yon ansyèn mezon ke ou kraze mezon an, ou rekonstwi l. Donk se pa gen menm materyo yo pa la ankò. Misye te menm pran egzanp yon vilaj, yon vilaj ki tou piti ki vin tounen yon gwo vil kote ke tout ansyen, anpil ansyen mezon kraze, yo itilize lòt materyo pou yo rekonstwi l. Men nan ka èt imen an li diferan. Paske etap primitiv yo, yo toujou la.

Yo te la sètènman pandan moun nan ap franchi lòt etap, men etap sa yo toujou la. Sa ki diferan de yon kay ou achte, yon mezon ou achte, ki te yon mezon ki te delabre, kote ou kraze l, ou rekonstui l. Se de bagay diferan. Misye menm di w ke lèt imen an kapab fè yon regresyon, li kapab retounen nan etap primitif sa yo kote ke mechanste ki te lakay li yo ki te oblije li vin edike ki te oblije ke li sou. Pou l retire yo, pou l konpòte l kòm yon bon sitwayen, misye di w ke mechanste sa yo, li kapab retounen ladan yo kòm li fè yon regresyon epi li rete la nèt. Gon risk de regresyon lakay li. Donk, pa gen garanti. yon moun sivilize pa ka tounen yon bèt sovaj. E misye di ke ou pa gen dwa choke pou sa. Ki sa k fè w choke? Se paske ou pa kapab, ou pa konprann pwosesis devlopman psikolojik kay moun.

Pa egzanp, lè w pran Lalmay, alepòk Premyè Gè Mondyal, se te yon peyi ki te trè avanse sou le plan filozofik, ki te gen de gran pèsonalite lakay li, de gran filozòf, ki te trè pouse osi teknolojikman. E ki sa ki fè ke menm peyi sa a, li te komèt yon pakèt zak orib. Kisa ki pral fè ke tou Lèzetazini kapab itilize zam nikleyè pou detui moun, detui anviwònman e zam ki genyen konsekans pou dè santèn dane? Misye pral di w ke menm fenomèn ki pase kay endividi yo li valab pou yon gwoup moun. Paske gwoup la ki fòme leta a, ki fòme pèp la, se endividi yo ki fòme l. Donk, ansanm de gwoup moun ki nan sosyete a, se endividi yo ki ladan yo. Se nòmal, sa k ap pase onivo endividyèl la, li posib sou le plan kolektif. Paske li pa depaman. Se sa k fè w konn jwenn yon pèp devlope dè ostilite anvè yon lòt pèp. Pa egzanp, nou kapab pran Repiblik Dominikèn. Gen de aksyon leta dominiken ap poze, nou di ke psikanaliz la gen rezon nan sa, sa pa gen rapò ditou avèk mond sivilize. Gen yon lòt aspè ankò ki enteresan ke nou sipoze abòde nan pwochèn videyo a. Se moun k al nan gè yo menm. Moun k ap goumen yo menm. Ki rapò yo gen avèk lamò. Moun k ap tiye moun yo tou, yo konnen y ap tire sou yo, yo ka mouri. Ki rapò yo gen avèk lamò? Donk, m swete tout moun bòn ekout, pa bliye al abòne avèk chèn youtube la e pwochènman nou pral pale de la guerre et rapport à la mort, rapò moun ki nan gè yo genyen a la mort, men nou pral eksplike l sou le plan psikanalitik kay Freud. Lè nou fin wè 2 pati sa yo, sa nou t sot wè jodi a avèk sa m anonse a, nou pral di kisa Lacan di de la guerre. M swete tout moun bòn ekout, a la pwochèn.